Bonsoir medam mesye ankò yon lòt fwa se mwen menm pwofesè Paul Henri Fontaine kap vin fè yon ti rale avèw sou listwa dayiti jodia m deside pou nou fè yon ti pale sou anfèt lagè de lendepandans ki sa k pral mennen nou, ki pral fè nou vin endepandan. Paske jan peyi Dayiti ye jodi a, se kòmsi m ta di w, san moun yo ta rele w pitimi san gadò, tout moun bezwen vin fè sa yo vle ladan l, se tankou m ta di w se yon se yon peyi ki pa endepandan, ou konprann, tout moun ap foure bouch yo. Donk, jodi a nou pral fè yon ti rale sou lagè endepandans, nou pral pale w de Henri Christophe, tout moun sa yo, de Dessalines, ki jan sa te kòmanse. Napoleon Bonaparte voye Jeneral Leclerc avèk yon fòs lame an Ayiti avèk 86 bato de gè. Li voye an Ayiti Napoleon te bay Leclerc yon plan, li di l konsa lè li rive Ayiti il faut ke li antann li avèk Toussaint, pwomèt li tout sa l mande li, epi mete Christophe Mopa Clerveau pou l mete bò kote l, pa revoke moun. Li di Leclerc pou l mande Christophe pou l kenbe tout moun nan pozisyon yo. Men se te yon pyèj, li di apre sa lap arete yo, dezame tout nwa yo, apre sa poul retabli lesklavaj. Epi li dil konsa, tout blan franse ki tape kolabore ak Tousen poul arete yo, poul voye yo an Giyàn. Epi tout medam fransèz blanch yo ki te annafè avèk nwa, arete yo, tounen an Ewòp. Epi. Tout kolon blan ki vle pran defans nwa yo, pou yo arete yo. A la fen de Janvye 1802, 86 bato de gè franse sa yo, yo antre Samana. Te gen yon seri de milat ladan l. Te gen Andre Rigo. Epi bato sa a, se ladan l. Aleksann Petyon te antre Ayiti. Aleksann Petyon ki te vin prezidan Dayiti tou. Epi li te voye de pitit Tousen, Izarak avèk Plasid, yo t ap etidye an Frans, se pitit Tousen yo te ye. Li te bay de mesye sa yo, Napoleyon, li te ba yo, Izarak ak Plasid, yon lèt pou bay Tousen, pou li te konplimante Tousen pou tout sèvis ke li te rann pèp franse. Napoleon di Toussaint konsa nan lèt la, Ou kab toujou konte sou Lafrans, ou konprann, tout sa l ta vle, l ap ba li l. Toussaint li menm, gon seri de kolon franse avèk e yon seri de jounalis angle ki te rive, yo te okouran tout bagay Napoleon t ap fè. Plan Tousen li menm se t on plan trè senp. Li di, depi Franse anvayi l, l ap met dife, l ap boule tout vil, l ap tiye tout blan yo, epi apre sa l moute nan mòn pou li, pou l al tann lè y ap retounen. Epi apre, n ap desann epi n ap kraze tout rès yo. tout rès Fransè yo. Le 2 fevriye 1802, Leclerc parèt nan rad Okap avèk 23 bato de gè, avèk 5000 sòlda. Li mande Kristòf pou l ba l Okap. Kristòf di l konsa, M pa t resevwa lòd nan men Jeneral Tousen Louvèti pou m te remèt ou Okap. Pandan twa jou, Politisyen ap fè ale vini palemantè yo ou konprann ap transmèt mestaj mesaj e ant Leclerc avèk Christophe men Christophe vin aprann Rochambeau debake Libète avèk jeneral Ady yo te deja pran vil Pòmago epi yo ap avanse sou Okap. Koustof voye yon dènye mesaj bay Leklè, li di w ap antre nan vil Okap, se lè l vin tounen sou sann. E menm sou sann yo, nou pral konbat ou ankò. Epi, Koustof met dife, li boule lakay li dabò, e apre sa misye moute nan mòn pou li. Leklè menm debake Lenbe. Lè misye antre Okap 7 fevriye 1802, Tout okap te gentan fin brile. Lè sa okap te gen 2000 kay. Se 59 ki te rete sèlman ki te rete ki pat brile lè sa. Apre sa tout rès kay yo te brile nan vil okap. Eskiz. Maurepas li menm li met dife nan Pòdepè. Desalin brile Kwadèboukè. Chal Belè menm brile tout Akayè nèt. Lamatinyè misye menm menm li pat egzekite lòd Tousen Louvèti Li pat vle brile potoprens. Misye pansel te ka goumen avek fransè yo. Men sa se te yon erè l te ye. Ou konprann? Fransè yo te gen plis zam pase l. Paske li pat ka goumen avè yo. Epi misye kouri kite potoprens. Paul Louverture li menm menm. Misye al pran konsèy nan monpè ki pran tèt li. Pouki pou fèl pa brile santo domingo li jis abandone okay menm menm la plume menm menm misye pat reziste franse yo debake yo pran santo domingo yo pran okay yo pa menm tire anyen eskiz aprè 2 jou 9 fevriye 1802 Leclerc voye yon rapò an Frans e ke li di pou sa l wè Tousen avèk tout jeneral nwa yo, yo deside brile tout koloni an lè sa. Epi l di nèg sa yo ta prefere antre tèt yo olye pou yo ta rann rann tèt yo. Li ta yo ta prefere antere tèt yo. Kounye a 17 fevriye 1802 te gen plis pase 2000 sòlda franse ki te deja malad Ou konprann? Lè sa a, Leklè chwazi pou l deklare Tousen Louvèti yon rebèl, yon kamoken, yon bandi. Misye, yo di Tousen se yon òlalwa lè sa a. Epi, lè sa a, batay endepandans peyi Dayiti pral kòmanse tout bon. 22 fevriye 1802, Te gon gwo lapli kap tonbe, loraj ap gwonde, jeneral fransè Rochambo, misye frape a Tousen e nan ravin a koulèv nan latibonit, gwo batay wi, Tousen, Tousen pèdi 800 sòlda lè sa, misye repliye epi lal Pon Lestè, ou konprann mwen, Vènè menm kite nan Gonayiv, te gen li te anfas de founo vènè mete dife li boule gonayiv plat epi sal retire kòl mesye bagay se bagay boule sa pa bon wi lè w boule a fò w rekonstwi ankò bon desalin te fè repare fò lakrèt a pyero epi li rasanble yon pakèt pyès kanno ladan yo. Epi, 4 mas 1802, te gen 2 jeneral franse, de Bèl avèk de Vo. Yo antre nan batay kont Desalin, Desalin menm ouvè kanno sou yo, de Bèl avèk de Vo, avèk 400 sòlda franse, yo mouri. Ou konprann? Desalin kraze yo plat. Nou semèn apre, Fransè yo menm menm menm, yo te move! Lè yo al Vèrèt, yo wè prèske 800 blan Desalin te asasine Vèrèt. Jeneral Leklè menm menm menm avèk kèk ofisye fransè, Lakwa, Goudè, Diga, avèk Aleksann Petyon m kwè, nèg sa yo atake Lakrètapyewo. Boulèt tonbe, Desalin kanpe nan fò a dyanm, li reyini tout sòlda yo, yon gwo boukan dife nan men li, li di sòlda yo konsa, Mwen vle gade nan fò a avè m sèlman sòlda ki brav. Tout sòlda ki vle retounen esklav ankò, yo mèt kite fò a. Tout sòlda ki vle mouri an moun lib, Kanpe! Kote m. Tout sòlda yo kanpe, yo di, Nou tout ap mouri pou lalibète! Donk, Desalin kontinye pou l di yo konsa, M ap sote nou tout si Fransè yo ta antre nan fò sa a. Jou sa a, Jeneral Leklè te blese avèk Dugas. Plis pase 700 sòlda Fransè mouri. Kan Leklè wè li pap ka pran lakrèt a pye wo, enben sa misye fè? Li ansèkle fò a pou moun pa antre, moun pa antre, moun pa sòti. Lè Wochanbo menm vin aprann tout bagay sòlda fransè yo pase, ap pase, misye kouri avèk yon pakèt militè pou l al pote konkou Lè Rochambeau wè tout dega Franse yo te sibi nan men yon ti kal lame endijèn konsa, misye pa t vle kwè. Epi misye vekse tou. Epi toutswit, Rochambeau pase alaksyon. A, Rochambeau pran pa l tou. Nan atak sa a, Rochambeau pèdi 300 sòlda e avèk 50 ofisye franse. 22 mas 1802, Franse yo di konsa, bagay sa a rive twò lwen. Yo di konsa, n ap detwi lakrèt a pye yo avèk tout moun ki anndan l. Men, fò m di nou, pi bèl kout kanno yo di konsa ki te tonbe pou detwi lakrèt a pye yo, se Petyon ki te tire l. Boulèt ap tonbe sou fò a, m di w kankou lapli. Fransè yo pa janm sezi konsa epi lè yo gade yo, yo wè e gen yon dam ki te yon milatrès, fizi l a la men, epe l sou kote l epi l ap eksite sòlda yo, l ap di yo vini. Se te Marijàn, ou konprann? E te, m kwè se te madanm Lamatinyè li te ye Marijàn. Men, nanpwen moun ki janm konnen ki jan Desalin te fè pou l kite fò a pou l ale. A, anpil mò anndan fò a, anpil blese, nèg yo swaf e yo grangou, bagay lan malouk! Ou konprann? Bagay malouk nèt. Lafimen! Nèg yo pa gen dlo pou yo bwè anyen. Le 24 mas 1802, Lak Kantapye o vin tèlman domaje epi pa t gen mwayen kanpe ankò epi gen Magny avèk Lamatiniè yo di bon n ap kite fò a epi nèg yo zam alamen epi nèg yo mache sou Fransè yo, yo travèse 12 mil Fransè. Yo ratibwaze, yo kraze tout nèg sa yo. Ou konprann? Donk, se konsa misye te arive kite fò a. Men, mwayen sa a, mesye nwa sa yo te pran pou yo kite lakrèt a pye wo. Se te yon gwo operasyon militè wi l te ye. A la fen mwad mas 1802, kèlke semèn apre Franse yo te vin debake nan koloni a, tout koloni a te gen te vin sou zòd Leklè. Bon, te gon seri de ti frap ki te kontinye ap fèt, men pat gen mouvan rezistans ki te fèt, ki te ki te òganize lè sa. Donk, gwo lame Tousen Louvèti a te eklate, li te kraze, ou konprann. Si me 1802, Tousen antre Okap epi li siyen lapè avèk Leklè epi li rann tèt li bay Lafrans. Lelandmen a midi, Leklè òganize yon fèt pou Tousen, te gen yon pakèt moun nan fèt la, yo te. Tousen, li menm li kanpe, li fè yon ti manje, epi li manje yon ti moso fwomaj avèk yon ti gato apre sa li bwè dlo. Epi apre sa, Tousen di tout moun orevwa, li tounen, l ale sou abitasyon Enri. Kounya, Leklè kenbe tout ofisye yo sou kontwòl, li nome Desalin kòmandan Latibonit, epi l kenbe Kristòf avèk Klèvo nan vil Okap lè sa a. Men, yon mwa apre Tousen Louvèti te fin rann tèt li, Leklè pa t alèz lè sa a, pase l di Tousen son nèg ki gen anpil plan epi l gen enfliyans sou pèp la, nenpòt lè Tousen ka vin retounen nan kò l ankò. Epi, depi apre batay Lakrèt a Pyero, lame Leklè a te vin nan movèz eta, te gen laflèv jòn ki vin tonbe nan koloni an, tout lopital te plen, te gen menm 5 mil sòlda franse ki malad. Kounye a, Leklè te pè pou vin pa gen yon soulèvman jeneral. Men, te gen divizyon nan mitan gwo chèf yo epi Leklè menm menm sa vin pase, l ap pase Desalin lòd pou arete Tousen. Men, sa pa t fèt. Se Tousen ki pral bay okazyon pou yo arete l. Tousen di Leklè konsa te gen twòp sòlda nan ganizon lan epi sòlda yo ap e. agase popilasyon nan. Li di Leclerc konsa fò l fè yon jan pou l korije bagay sa a. Leclerc sote sou okazyon an, li voye yon lèt bay Toussaint epi li di Toussaint pou l pran kontak avèk jeneral Brunet ki te otorite nan zòn nan. Epi, avèk Brunet pou yo fwa l fè yon jan pou yo korije sitiyasyon an. Leclerc voye Ferrari pou ede jeneral Brunet pou arete Toussaint. 6 jen 1802, Toussaint

Se sèlman tèt pye bwa libète nwa nou koupe ki pral pouse paske rasin yo, yo pwofond epi li nonbrez. Ou konprann? Epi yo pran Tousen, yo mennen l Okap, epi yo anbake l sou Le Héros. Lè Tousen rive sou Le Héros, li te deja jwenn tout fanmi li, yo te gentan arete yo, epi yo voye yo tout an Frans. Donk se konsa, Yo separe Tousen avèk fanmi lè li va an Frans. Le 23 out 1802, yo yo bouche kou bou bouche Tousen nan Fò de Jou. Epi, se la a, 7 avril 1803, lè yo ouvè kacho a, yo jwenn Tousen Louvèti mouri. Donk, otopsi kadav Tousen revele ke misye mouri de lapopleksi e nemoni yo antere kadav Tousen nan fò a. Donk, sa m ta renmen esplike nou apre, se ki jan koloni a ye apre Tousen fin mouri. Donk, yon lòt lè, medam mesye, m ap retounen pou mwen vin esplike nou ki sa k te pase lè Tousen Louvèti fin mouri nan Fò de Jou.